Her guys bonjou bonswa jan nou wèl deja non se Antoinette Dorissaint jodi an mwen tounen pou nou avèk yon lòt video pa bliye ou menm ki poko abòne ak chanèl la mwen envitew abòne ak chanèl lan pataje video yo like e kòmante. Pa bliye mes amours lè ke mwen lage video yo ou fin gade yo lèw pataje video a ou fè yon lòt moun ebyen viv enfòmasyon an lè ou kòmante ou di mwens tou ou like ou abòne avèk chanèl la ou ankourajem avèk travay ke map fè a ou fèm santi ke travay ke map fè a li genyen yon gran denpòtans sa ankourajem poum toujou kontinye ebyen travay ok mes amours. Si tout fwa ou ta santi ou ta tande vwa a yon ti jan anwe mwen gen yon grip se paske pandan semèn nan mwen te benyen avèk yon dlo frèt ebyen sa vin rann ke mwen gen yon ti grip pandan semèn nan men paske ou tande m gen grip la ou pa bezwen enkyete non se pa paske mwen gen kowona non mwen pap genyen kowona mwen Toujou di sa, sa se deklarasyon de fwa pam, mwen di coronavirus o non de Jezi pa pou mwen, mwen pap pran coronavirus, paske kounya le pi souvan depi yon moun ap touse ou byen li gon ti grip, anpil moun pè l, anpil moun pè l paske yo panse granmoun nan, men mwen menm o non de Jezi mwen pa genyen coronavirus sa se fwa pam. Ebyen mes amour jodi an video ke nou vin pataje ansanm avèk ou jodi an se pa rapò avèk arestasyon pastè Amel Lafleur. Anpil nan nou konnen ou di mwens tande pale de pastè Amel Lafleur Ebyen, pastè Amel Laflè ta sanble lajistis envoke l. Mèzamou, anpil moun ap poze kesyon, anpil moun ap kòmante yo ap di yo pa wè rezon pou ke yo konvoke pastè Amel Laflè a, pase ke Se pa rapò avèk yon sòt de deklarasyon ke pastè a li menm, li t ap fè sou fidèl li, sou fidèl legliz li. Tout moun konnen pastè Amel Lafleur, se pastè legliz, ebyen pòt etwat endepandant Dèlma 33. Se yon pastè ke mwen renmen anpil e mwen apresye levanjil ke l ap preche a. Ebyen mes amours deklarasyon pastè a li menm li ta fè a mwen menm m tap tande deklarasyon yo m tap viv deklarasyon yo mwen tande tout deklarasyon ke pastè Amel Lafleur li menm li tap fè se de deklarasyon ki pa gen anyen absoliman ryen a wè avèk leta avèk lajistis e deklarasyon ke pastè a tap fè a Li te fè deklarasyon sa menm avan ke ebyen prezidan li menm li te pran dis tout dispozisyon pou l te fèmen pou l te di tout pòt legliz dwe fèmen, tout pòt lekòl dwe fèmen e dot enstitisyon dwe fèmen. Pastè a te fè deklarasyon sa menm avan ke prezidan li menm li te pran dispozisyon pa l la. Mwen menm lè map gade men kisa mwen te wè pastè a li menm li tap di sa se deklarasyon de fwa ke pastè a li menm li tap egzèse li tap pwononse sou fidèl li li tap di fidèl legliz endepandan nou pa dwe pè nou pa dwe enkyete pou maladi kowonaviris li di maladi kowonaviris Nou pa bezwen pè pou li, nou pa bezwen enkyete nou pou li, paske nou se legliz nap priye, depi son moun se fidèlman kew ye, ou pa bezwen pè, si tout fwa ou ta angaje, ou te mèt sèlman rele Bondye pastè Amel Lafleur a, epi lap vin potew sekou. Se de deklarasyon konsa ke pastè a tap fè, de deklarasyon de fwa ke pastè a li menm li tap fè avèk fidèl li yo. E li ta menm ale pi devan pou l al, pou li di fidèl yo, nou gen anpil prekosyon pou nou pran, toujou kenbe ijyèn yo. Li tap di ke li menm li pa gen anyen, anyen, anyen a wè avèk leta. Si tout fwa leta ta pran dispozisyon, leta di ke pòt legliz fèmen, li dakò, lòt pòt lekòl fèmen, li dakò, li pa gen anyen ke li te di ki kont deklarasyon Leta. Li t ap konseye fidèl yo se pou yo toujou gade ijyèn yo, toujou kenbe ijyèn yo, lave men nou, toujou fè prekosyon kont maladi a, se sa ke mwen menm m t ap tande nan deklarasyon ke l t ap fè. Sa sèlman ke mwen te wè l te di nan deklarasyon yo, li te di ke Fidèl Pastè Amel nou dwe sòti nenpòt lè nou vle, depi nou gen bezwen nou dwe sòti a nenpòt lè ke nou vle. Se sa ke mwen te wè l te di nan deklarasyon an. Petèt m pa konnen si se poutèt sa, si se poutèt deklarasyon sa ke l te fè a, puiske prezidan li menm li te di se pou tout moun rete lakay yo, e pastè a li menm li di konsa ke fidèl li yo depi nou bezwen nou dwe sòti m pa konnen si si si ta gon arestasyon pou fèt nan mwen menm m panse se te se ta sa sèlman ke li ta di an ki ta fè ke yo ta envoke l la men malgre sa li te deja fè deklarasyon sa menm avan prezidan li menm li te fè deklarasyon pa l la pou l te di tout moun rete lakay li sè ta di mèzamou peyi dayiti son peyi nou pa ka konprann son peyi nou pa ka konprann nou pa ka konprann vre. Bandi a fè sal vle non peyi Yo vire t jan yo malgre tout sa kap pase la korona viris moun ap kache andan kay yo di moun pa sòti bon bandi toujou nan lari ap kidnape moun ap fè yon pe seri de dezòd toujou gen problèm nan peyi a bon yo pa wè jan de moun sa yo pou yo ta gen problèm avè yo pou yo ta mete pat sou yo bon se sou yon sèvitè bondye li menm ki ap preche levanjil ebyen se sou li yo wè pou yo rive. Sa fè m santi ke peyi Dayiti vre p ap janm, p ap janm, p ap janm sa k sa k rele gen yon jistis ladan l. P ap janm gen sa k rele lajistis Ayiti. Paske lajistis lan pou kont pa l, li pa gen, li pa gen, kòmsi li pa gen yon travay ki serye, li pa gen yon travay ki nòb vre l ap fè. Paske. Legliz li menm de no jou, se legliz k ap priye pou Ayiti. E jan Ayiti ye, pwoblèm Ayiti ap konfwonte de no jou, si pa t gen legliz, mwen se yon kesyon m toujou ap poze tèt mwen, si pa t gen legliz, si pa t gen moun ki t ap priye pou Ayiti, an verite lè konsa Ayiti te fini deja, Ayiti te kraze deja, pa t ap gen yon Ayiti ankò ki t ap kanpe. pou sitiyasyon peyi dayiti li menm li ye se gras avèk legliz se gras avèk enstitisyon sa yo ebyen ki kenbe ayiti nan lapriyè vèy de nwi jèn fè gwo priyè pou yo mare baka pou yo mare dyab ki anpeche peyi sa li menm li avanse e sak fè peyi dayiti li kanpe si non peyi dayiti tap deja fini deja peyi dayiti tap deja kraze se youn nan rezon k fè m pa wè rezon ke pou yo envoke pastè a, pou lajistis envoke pastè a pou l al reponn kesyon lefètke yo te di konsa ke moun pa dwe sòti, pòt legliz sipoze fèmen, ebyen non sèlman sa, yo te pase nan legliz lan, m menm aprann lè m ap viv sa k t ap pase a, yo te pase nan legliz lan pou yo te wè èske legliz pastè Amel Laflè te ouvri, non yo wè pòt legliz la pa t ouvri. Pòt legliz la pa t ouvri. Genlè te gen detwa moun ki te rasanble, genlè se te sèlman komite legliz la petèt ki te rasanble. Swa petèt yo gen kèk bagay yo t ap diskite. Oubyen tou, sa ka rive, yo t ap priye antre yo, petèt ka yon kat, yon senk ou sis moun tou te ka reyini epi yo t ap priye ke nou pa wè anyen nan sa ki mal, nou pa wè anyen nan sa ki grav. Ebyen, jis pou yo envoke pastè a devan lajistis. Antouka mes amours se konsa peyi dayiti li menm li ye se konsa peyi dayiti li foksyone on moun ki pa konprann politik peyi dayiti a se ouk konnen men peyi dayiti se pa ti peyi piti li ye peyi dayiti ke nap gade a men antouka sa mwen menm mwen konseye Pastè Amel Lafleur pa bezwen enkyete, li pa bezwen pè, wi yo ka envoke l devan lajistis, li ka al devan lajistis, men sèl sa m konnen, l ap retounen menm jan ke li t ale a, l ap retounen. Paske mwen menm lè m t ap viv, lè m t ap gade deklarasyon pastè a t ap fè a, pastè a pa t di anyen ki te mal kont lajistis, li pa t di anyen, absoliman anyen ki te mal. kont la jistis paske pastè a se sèlman de deklarasyon ke li tap fè sou fidèl li yo, li tap di fidèl yo kòman pou yo konpòte yo, kòman pou yo pwoteje tèt yo kont maladi a, se sa yo sèlman ke mwen te wè ke pastè a li menm li tap di, pat gen anyen ki mal ki okontrè avèk sa li ta te di, pastè a li menm li tap di. Antouka mes amour nou konnen deja se konsa bagay yo ye, se konsa peyi a ye. Bagay yo son tijou se toujou konsa gen gen ti gwoup pa se toujou konsal toujou ye ebyen nou konnen sèvitè Bondye li menm yo pa bezwen gen ti gwoup pase depi wap sèvi Bondye Bondye li menm li tou prè poul kanpe pou ou li tou prè poul batay pou ou kèlkeswa nenpòt kote ke ou ye nenpòt kote ke yo relew Bondye li menm lap parèt pou ou. Ebyen nou pa pè ni nou pa krent paske nou konnen Bondye li menm lap mete pastè Amel Laflè deyò. Ebyen mes amours se tout ti enfòmasyon sa yo ke nou te jwenn nou te vin pataje ansanm avèk ou jodi a. Pa bliye ankò ou menm ki poko abòne avèk chanèl la, abòne avèk chanèl la, pataje videyo yo, like epi kòmante. Lèw fè sa ou edem mes amour ou edem pou non sèlman ou ede chanèl la poul grandi e ou ankourajem tou avèk travay mwen menm map fè a ou banm plis angouman ou banm plis ankourajman poum kontinye travay de jou an jou mèsi avèk tout moun ki tap gade videyo a pa bliye kite yon kòmantè e like videyo a patajel pou lòt moun ka viv enfòmasyon sa se te zanmi w Antoinette nap wè ankò nan yon lòt videyo tchaww.